CPJ te dwe reaji. Anel Belizaire nou te dwe pale de misye ou pase la. Anel Belizaire nou tout konnen se pòt pawòl viv ansanm se reprezantan chèf gang viv ansanm donk ki anba kòd la medam mesye nap salyew Pradel ebyen wi enfo apèn tonbe la Dcpj met lapat sou Anel Belizaire. Depite Anel Belizaire ebyen misye jwenn arestasyon li aprè midi a o nivo de Petyonvil. Arestasyon ansyen depite Anel Belizaire ebyen ki li menm yo aretel jodi samdi 14 mas 2026 pa fòs de lòd yo nan otèl de Petyonvil ebyen se sa ke anpil sous yo menm yo rapòte ebyen arestasyon sa ki entèvyen a la swit yon manda emi

yo pa t ankò kominike ebyen motif presi ebyen entèpelasyon sa ni ebyen si la suite ki sera done ansanm avèk afè la ebyen jan ke nou konnen ni ansyen depite a li menm ki e li menm li fenk rive e nan gad a vi dcpj ebyen na fè w sonje Anèl Belizè te gen yon avi kont li pou asosyasyon malfektè ansanm avèk finansman teyoris yo ebyen e konsa ke yo sanse ebyen pran Anel Belizè ebyen n konnen ke se Anel Belizè ebyen malgre ke li menm li te anba sanksyon kòm moun kap fè move zafè machann peyi e dilè ebyen se yo ki nan politik la e ki te enskri pati ebyen politik li ebyen e sa anpil moun yo menm yo t ap kritike e malgre te gen anpil moun ki t ap kritike e responsab o nivo de dcpj yo menm yo te gentan gen plan nan tèt yo pou yo te kapab wè ki kote Anèl Belizè li menm li te ye e n ap di w ke nan moman sa Anèl Belizè li anba kòd e misye li menm li fèmen nan gadavi o nivo de dcpj e enfòmasyon yo e n konnen ke se ansyen depite Anèl Belizè ki ap fè la une de l'actualité. ebyen kote ke yo arive entèpele li ebyen aprè midi a se fòs de lòd yo nan otèl o nivo de Petyonvil ebyen e arestasyon sa ki fè swit ansanm avèk anba on manda ke yo te mete e a son ankont e pa la direksyon santral de la polis jidisyè ebyen nap fè w konnen ke ansyen eli Dèlma tè e Taba la li menm misye pat wont li te santi l alèz li te prezante piblikman ebyen pandan semèn nan pou l te kapab antame demach anrejistreman fòmasyon politik yo nan pèspektiv ebe pou li menm pati politik li a kapab ale nan eleksyon. Anèl Belizè ebe e nou konnen li e misye genyen anpil fwa yo te toujou swa arete Anèl Belizè ebe misye li menm ki te gen yon pakèt bòn plent ke yo menm yo te arive depoze eben kont Anel Belizè. Eben nap di w ke eben jodi a nou konnen ke yo ta kritike misye kòm moun eben nan zafè teworis, yo ta kritike Anel Belizè tou eben kòm moun ki li menm li gen yon seri de dosye louch. Anel Belizè se yon politisyen ak ansyen depite ayisyen ki te prezante Komin Taba, Dèlma nan palman Ayiti, ebyen li vin konnen nan lavi politik peyi a sitou pou pozisyon li pran ebyen sou kesyon souverènte nasyonal, jistis sosyal ak kritik ebyen li fè sou pouvwa politik yo. Ebyen ann fon ti biyografi de Anèl Belizè. Anèl Belizè se yon aktè politik ayisyen ki te eli kòm depite nan lasanble nasyonal la pandan manda li ebyen li te konn Pran pozisyon fò sou kesyon politik, kesyon dwa sitwayen ak kesyon entèvansyon etranje nan zafè peyi a. Enben, nan karyè politik li, enben li te sèvi kòm depite nan palman Ayiti. Li te souvan, enben patisipe nan manifestasyon politik ak mouvman popilè. Enben li te fè anpil deklarasyon kritik sou gouvènans peyi a. Anèl Belizè te vin trè medyatize nan ane 2011 lè li te arete. Martelly, yon sitiyasyon ki te lakoz gwo polemik politik o nivo de peyi Dayiti. Anpil sektè yo te denonse arestasyon an kòm yon kesyon politik. Depi lè sa a, li kontinye rete yon figi ki te souvan pale nan kesyon politik ak nasyonal nan peyi Dayiti. Ebyen, n ap di w ke sa a se Anel Belizaire, ebyen ki li menm ki te arive eli, ebyen lè ke li menm li vin pa depite ebyen nap di ke Anel Belizaire fè anpil ti dezòd pa li ebyen kote ke nou konnen te genyen manda o nivo de dcpj ke yo te lage nan kò li ebyen nap di ke pou kounya Anel Belizaire li menm li nan gad a vi nou raple n ke te gen yon polemik yon gwo zen tou ebyen lè ke Anel Belizaire li menm li te vin kache Sen Mak ebyen lè sa yo te lapolis te lage pou yo te vin pran ni ebyen misye li menm li te gentan ebyen chape poul li kote ke li te al pranl okay ebyen apre sa Anel Belizaire li menm li te gen lòt manda ebyen li kache m'panse ke se youn nan enfòmasyon ki ap fè la une de l'actualité ebyen nap repran pou ou Anel Belizaire ansyen depite Sabat Delma anba kòd pandan jounen samdi ki 13 mas 2026 la, misye li menm nan gad a vi dcpj pou lè swit jidisyè. N ap raple w medam mesye, bon odela ke misye son ansyen depite, men gen yon pati nou bliye di medam mesye, Anel Belizè, misye son depòte Misye son depòte l ye, son nèg ki ta viv Ozetazini, evidaman li tèlman fè dezòd lòt bò sa, li tèlman fè seri de vye bagay, yo te depòte l, yo te voye l Ayiti, pandan yo fin depòte l, olye pou misye ta ret trankil, li rantre nan politik la, rantre l rantre nan politik la, se pa de dega nèg sa vin fè, Antwot, misye se youn nan nèg ki te kanpe anfas Prezidan Jovenel e pa rapò ak tout travay Prezidan Jovenel te vle fè a, ebyen endividi sa n ap gade la, nou di w sensèman, byen ke nou toujou ap kritike lapolis, men la dcpj s on gwo gwo kou ke yo fè la sensèman. Mwen menm pou mwen menm nou konnen m se san filtè, Anèl Belizè s on nèg yo pa t dwe menm arete. Misye son nèg ki toujou gen zam sou li. E nou konnen ke depi yon chèf gang gen zam sou ou, otomatikman lapolis dwe reyaji. Dcpj te dwe reyaji. Anel Belizaire nou te dwe pale de misye o pase la. Paske nou konnen nèg sa yo jan nou di l, yo pa jann pa ame. Misye se youn nan nèg ki te nan tout rankont avèk gang Viv ansanm yo, misye se youn nan nèg ki reprezante viv ansanm, misye se youn nan nèg la nap gade la y apeprè jedi, misye te vin pot tèt li poul vin enskri nan kesyon eleksyon. Lè nap di w peyi sa sensèman son mank de respè total pou wè Anel Belizè pandan nap pale de eleksyon, Anel Belizè pa wont ap vin pot tèt li konsa, nou te di l mikwo sa nap itilize l, jodi a la nap rale zòrèy E moun sa yo ki anndan peyi an. Paske se pa nòmal pou yon nèg efektivman gen manda dèyè l, pou tande misye ap vin prezante l pou l al nan eleksyon medam mesye. Yèswa,
Mekanò tiye 5 sòlda pou Izo. 6 ou l te ye? Gen yon ki kouri. Viv ansanm kraze fè poud. Viv ansanm kraze fè poud. Enskripsyon sa m lage ba nou an kote nèg yo t al enskri nan baz izo a se pa depale anpil li pa fè anndan vilaj la. Se pa te pale anpil ke pa genyen nan vilaj la. E ou wè viv ansanm kraze a la, se la w pral wè kote bandi te trèt. Pa t janm gen viv ansanm vre. Ou wè, politisyen yo fò. Se sèl mwayen k ap bon pou yo, pou yo kraze gang yo, pou yo lave lè a. Wap politisyen yo fò. Yè politisyen yo fò guys. Bat bravo pou yo. Tou dabò an fon ti an pale de politik an ayiti. Pase kou bagay kap pase la. Menm mwen fè silans. Kòm gracia delva mande m lagè. Gen anpil moun ki wè pòs men kote Gracia joure m, Gracia trete m de kalanbè e pa de betiz li pa di m, Gracia mande m fè gè. M poko ba nou detay sou kesyon pil mò Mikano bay Izo yo, m poko ba nou detay sou yo. Pa gon medya k pale de sa. Aksyon pase yè swa zòn minwi inè di maten yo. Yo tout ap yo tout ap fè medya. Pa gen youn ki gen nan ki gen ki gen l nan men yo. Pa gen youn ki gen lòt sa nan men yo epi y ap fè medya. Pa gen youn. Li tiye nèg yo, li pran tout manch long. Yo al nan kaka. Li pran tout zam. Ann fè yon ti kite Mikano an, n ap pran l aprè. Paske m pa prete m di nou m malad. Tou depan de enèji an, m kapab fè yon ti tan anplis. Pou sa, l ap bezwen enèji. Goumen pou Ayiti demen an. Ayiti ou vle a. Ayiti ou reve a. Pa janm gen peyi ki janm chanje pou pa gen sakrifis, pou pa gen jenosid benyen de san. W ap toujou jwenn nan sakrifis yo, nan masak k ap fèt yo pou nouvèl Ayiti an, w ap viktim, fanmi w ka viktim, fanmi m ka viktim, fanmi pa w ka viktim. Ke ni mwen ni ou ni li pa tap janm swete ke fanmi nou youn viktim nan nouvèl Ayiti an. Men se konsa l ye nan tout peyi ki pral emèje.